Sa kap fèt, sa kap bay, sa ki genyen se Lonel Gappy Official ki tounen back ak yon lòt videyo pou nou. Selon sa nou deja wè, selon tit la nou deja wè de ki sa mwen menm mwen pral pale. Yes, yes, yes! Pati ki pi sansib nan fi. Si gen timoun bò kote ou, ou pa vle li tande men sa m pral di la, fè li ale, ale, ale base bagay sa pa pou timoun. Videyo sa pa pou timoun. 5 pati ki pi sansib nan fi. Selon mwen menm, selon sa mwen menm, selon ti eksperyans mwen fè, se sa, gen plis toujou wi, men se sa yo, sa yo se. 5 sa yo mwen menm mwen vle pale mwen vle pale pale avèk li ok nèg lagonav nèg tilizè nèg ansagalè la tounen avèk ou ankò avèk yon lòt ti video mesye mesye pam yo si nou te gentan konn sa yo nou tou konnen n si ou pat konnen ni ebyen al fèl avèk mennaj ou madanm ou epitou wa ban mwen rezilta anba yon ti kòmante. Si w poko ave, si w poko abone avèk chanèl sa, sa wap tann? Nèg Lagonav wi, nèg Toulijèn, nèg Ansagalè wi. Hehee! Tu es en retard si w potko abone. Si w poko abone, depi w wè a wap gade videyo sa, ou wè li kote ki di abone a wouj, ebyen konnen w poko fè pati fanmi Lonel Gapi Official la. Fè sa kounya, epi tou, ann ale! Yes! 5 pati ki pi sansib nan fi. Nimewo 1 Number one Nimewo 1 pati lè wap karese avè mennaj ou, madanm ou, premye pati ki sansib. nan fi se zòrèy fi zòrèy ah ou pat konnen ebyen ou tou konn sa ou byen ou tou konn sa tande zanmi zòrèy wap fè lanmou avè mennaj ou madanm ou kòmanse ap bo li nan zòrèy wap mete lang ou nan zòrèy li gade lap fè ti kout ri depi ou tande ti kout ri bon bagay gate nèt hehehe bagay gate nèt depi ou tande ti. Se ki sa vle di, ou di, bon mèt di ah bon m pran sa. M pran l la, m konn pati sa. Ebyen si w pa t konn sa kounye a ou tou konnen ni zanmi mwen. Eske m fè manti? Medam mwen yo k ap gade, eske m fè manti? Si m fè manti tou, ou mèt di m anba kòmantè a, m pa gen pwoblèm avèk sa non. E si m bay verite tou, di mwen bay verite. ok nan ale an ale nimewo 2 nimewo 2 pati 2 ki pi sansib nan yon fi se bò kou li hahaha nou konnen m pat konnen ebyen map lage sekrè yo bay ti mesye pam yo tande mesye bò kou fi a bò kou fi a lè wap fè lanmou avèl wap karese li anpi tou kòman. Pastè ap baw ap bo baw kou fi a ahh wap mete lang ou deyò deyò nan fi a ahh mezanmi gade jenòm si w pat konnen w tou konnen bo kou fi a sansib tou lè wap bo li pase lang ou bo bouch Fi sa bo madanm ou bo mennaj ou se vole lap vole lè konsa humm m te di nou sa bagay sa pa pou timoun si gen timoun bo kote ou voye li ale voye l al achte voye l al pran dlo voye l al pran ti gout dlo pou ou pètèt la tou rete bo kou li nimewo 1 se zòrèy. Nimewo 2 se bò kou li mesye. Pran bò kou sa w kòmanse ap fè bagay aa bon ok. Nimewo 3 Nimewo 3 mesye se desann nap desann tete fi a mezanmi sa se bagay mwen menm mwen pi renmen nèt ale ala wonn. Lambadère! Mesye, TT fi a. Sa yo rele an ang, an kreyòl, an fransè? Sen? Yes, m panse se sen yo di li an, an fransè. Mwen menm, je ne suis pas parler français, tande! Je suis pas parler français. Sen li, TT li, hot titties, jan yo di l an, yes, an anglè. Hot titties, TT l, sen li. Ou kòmanse ou, ok mesye, m on ti poul, tande! E lè wap fè lanmou avèk mennaj ou, ou ka wap manyen ti sen li, wap pase men ou sou li epi tou, gade mesye, nou konn bagay yo, m pa pale pi lwen. Mèt di, ebyen map di, ou pran ti tete, ti tete fi sa wap souse li mesye, epi tou wap fè tankou wap mòde l, e pa mòde pou mòde l pou koupe l non mesye. pwent tete fi a, sou ti pwent tete fi a wap fè tankou wap mòde l, wap mòde li, pa mòde l fò non mesye, anpito w pran lòt men an wap pase men w sou li, heyy fi sa fini nou fini mesye, fi sa plat manje li la fè, gade ou pa bezwen di cheri w grangou non, lap gentan di w, lap gentan fè tout sa ki nesesè pou ou, mesye pran swen medam nou tande. Premye a se zòrèy li, dezyèm nan se bò kou li, twazyèm nan se tete fi a mesye. Se menm sa se li mwen menm mwen pi renmen. Katriyèm bagay ki pi sansib nan fanm mesye se kwis, bò kwis fi a. E desann m te di l mwen menm mwen tap desann bò kwis fi a. Wap fè lanmou avè madanm ou avè menaj ou. wap pase men ou wap pase men ou tou dousman mesye bò kwis fi sa lè w gade wap wè fi sa e tranble lap tranble ba ou lap tranble ba ou mesye lap souke lap rele anmweyy fè bagay la byen dousman mesye pa tèlman ale rough kòman m ta di rough Eeyy rwa fann an kreyòl rwa oh oh la m bare kòman m ta di tankou tankou al vit e pa vit non m ap chache bon mo a pa vle vini wi mesye bò kwis fi a pase men w tou dousman w ap pase men w tou dousman bò kwis fi sa mesye se pa ti koze se pa ti lòbèy fi sa ap rele anmweyy pou ou. Mesye pran nòt, m di nou sa deja, pran swen madanm nou, pran swen mennaj nou mesye, pou se pa moun deyò k ap di konsa o se si se la bò lòt bò. Mwen menm, lè m te pi jèn toujou m te avè papa m, papa m te toujou konn ap di m, Lonel, w ap travay, ou travay, pa fè parese, w ap manje, ou manje pou fini pou. Tounen al fè sa w ap fè a. E lè w ap fè men, lè w ap fè, lè w ap fè lanmou avèk madanm ou oubyen mennaj ou, gade, pran tan w, papa m te di m sa, pran tan w pou fè lanmou avè madanm ou pou demen, pou si madanm ou, si nou ta vin kite avè mennaj ou, avè fi sa, pou fi sa pa lage w deyò, di o ou pa t satisfè. Menm sa m pa p janm bliye sa, sa papa m te di mwen lè m te pi piti toujou. Ok, ann ale. Premye a se zòrèy, dezyèm nan se bò kou l, twazyèm nan se tete fi a, katriyèm nan se kwis li ki pi sansiv. Epi senkyèm nan mesye, bon nou konnen senkyèm nan mesye, m pa menm bezwen di l. Pati prive fi a mesye, sa yo rele devan fi a, gade sa gason pi renmen an. Menm jan avèk Salomon ki te gen ki te gen 300 madanm marye avèk 700 e mennaj mesye sa a se pati sa a nou deja wè m pap site non ni mesye sa se pati sa ankò ki pi sansiv nan medam yo mesye lè nou rive nan pati sa a gade mesye se lòbèy k ap fèt bon anfen m pa wè kisa m te ka di de bagay. sa ankò m pap site non l men nou tout la nou granmoun nou granmoun lakay nou mesye nou wè sa map pale a nou wè sa map di a ok ebyen se tout sa m te pote nan ti video sa pou nou mwen swete nou gade li nou renmen li nou ban mwen yon ti like epi tou kite kòmantè pou mwen menm si nou renmen li a si nou pa renmen li kit kòmantè a negatif kit li pozitif. Ti nou mèt kite li pou mwen epi map reponn nou medam di mesye! Si w poko fè fanmi, si w poko abone avèk chanèl sa, abone avèk chanèl la, map tann nou nan ti kòmantè yo. Se Lonel Gaby, nèg Lagonav, nèg Ansagalè, nèg Tulijen ki te vin avèk ti videyo sa pou nou. Babay!